Aktyalite a nan peyi Dayiti enben se toujou sitiyasyon an rete konplike avèk nouvo devlopman k ap soti. Men, dabò nou pral nan New York nan Nasyon Zini kote ke gon rezolisyon ki pran Konsèy Sekirite a mande yon seselfe nan Gaza pandan mwa relijye mizilman an ki rele Ramadan. Sandra Lemaire gen detay.
Konsèy Sekirite Nasyonzini mande pou gen yon seselfe nan Gaza pandan mwa relijye mizilman yo rele Ramadan an. Se premye fwa konsèy la mande pou sispann batay. Etazini te absteni, kidonk li pat vote sou rezolisyon an ki mande tou liberasyon tout otaj Hamas te pran pandan atak

ki te apiye yon seselefe touswit nan konfli Izrayelo-Hamas la. Etazini lanse avètisman pou di rezolisyon yo apwouve lendi a pral andomaje negosyasyon k ap dewoule pou sispann ostilite yo. Etazini ap patisipe nan negosyasyon sa yo ansanm avèk Ejipt ak Katar. Rezolisyon 10 manm eli konsèy la gen apui Larisi ak Lachin epi 22 manm Konsèy Gwoup Arab nan Nasyonzini an. Premye Minis Izrayelyen an, Benjamin Netanyahu, kritike rezolisyon l'ONU an ak Etazini tou epi li di li pap voye yon delegasyon wo plase rankontre otorite Washington yo jan sa te prevwa. La Mezon Blanch di li desu.
John Kirby, konseye Lamezon Blanch sou kesyon sekirite nasyonal di nou trè desu yo pap vin Washington pou pèmèt nou gen pi bon jan konvèsasyon sou altènativ vyab pou operasyon Rafah a. Minis defans Izrayelyen an, Yoav Gallant, deklare anvan rankont li nan La Mezon Blanch avèk Konseye Sekirite Nasyonal Jake Sullivan Lendi ke pa gen okenn rezon moral pou sispann lagè Gaza a toutotan otaj yo poko tounen lakay yo. Li di nan premye rankont mwen avèk Jake Sullivan mwen pral souliyen enpòtans detwi Hamas epi fè otaj yo tounen lakay yo. Nou pral opere kont Hamas tout kote, menm kote nou poko wè. Rezolisyon an pase avèk 14 vòt pou e okenn vòt kont maten an. Pandan vizit li Ozetazini, delegasyon izrayelyèn nan te sipoze prezante plan li pou Rafah bay responsab La Mezon Blanch yo. Gen plis pase yon milyon Palestinyen ki pran refij nan vil sa a pandan konfli a. Sandra Lemaire, voa Kreyòl, Washington.
Epi lòt gwo pwen nan aktyalite entènasyonal sa a se gwo atak ki fèt tou pre vil Moskou nan yon sant komèsyal e kiltirèl e dènye chif yo pale de 137 moun ki ta mouri e plizyè sispèk nan an detansyon. Se atak kote plis moun mouri nan Larisi depi plizyè ane. Yon total de 97 moun ospitalize. Anpil moun nan Larisi ap mande pou otorite yo pini sevèman moun ki responsab pou atak sa yo kalifye de atak teworis. Pandansetan otorite yo ap egzamine dekonb yo pou chèche lòt viktim. E Premye Minis la, an palan de Mikhail Mushustin, deklare envestigasyon an ap kontinye men li sèmante pou l pini tout responsab yo pou ke yo merite pou yo pran gwo sanksyon kont li. Moun yo idantifye yo, enben yo ta se ta moun Tajikistan ke yo akize dèske yo ta lanse atak teyoris sa. Mesye sa yo te parèt e te konparèt pito devan yon tribinal dimanch swa kote kote ke moun te ka wè yo ak figi yo ki kolboso anfle donk yo ta maspinen yo donk gen yon ankèt ki ouvè e nap swiv pou ou nap prale nan kounye a nan aktyalite a konsènan peyi dayiti bandi piye epi mete dife anndan yon tribinal de pè nan pòtoprens yè dimanch 24 mas la Masiado Vilme te al wè pou nou.
Gwoup sibil ame ki di se kont gouvènman Ariel Henry a y ap batay, piye epi boule yon pati anndan tribinal seksyon sid nan Pòtoprens. E jan w ap gade a la sou imaj ou, e yo rive antre, yo piye, yo ale avèk sa yo te bezwen, epi yo mete dife nan yon pati. Dwe di w tou, a kèlke mèt Palè Nasyonal, pi presizeman, Ri de Lantèman, bandi yo piye epi mete dife nan espas yo vann tout kalite bagay. Viktim yo di nou se 2 bra yo bandi yo kase. Nou pa nwi leta, nou pa enmerde leta, se sèlman sekirite nou mande leta epi nou menm pou nou chèche lavi nou. Leta sa, li pa ba nou sekirite, an gis sa olye de sekirite se mete l mete nan kò nou pou detui nou, pou fè nou pa kapab viv. Nou pa kab di lavi fini paske nou gen souf la, men se kòmsi ke yo kase 2 men nou, 2 pye nou. Yo mete nou yon kote. Tout viktim la. Tout moun nan kouch sosyal la viktim. E sa k fè viv ansanm nan se detwi nou ansanm. Men, lè n ap gade viv ansanm nan nou wè se pouvwa avèk politisyen yo, avèk sektè prive a, se yo k mete zam nan men nèg sa yo. Nèg yo di yo pa janm ale oken kote pou y ale al achte zam, pou y al achte bal, se ba yo yo vin vann yo. Jodi a yo detwi nou, sa m ap di la ke mwen pèdi Dèlko. Batri, invètè, yo detwi nèt. M gen 2 depo, yo boule tou lè 2. Tou lè 2 brile, piye, brile. Jodi a m rete demen balanse. Viv ansanm la pa nan plede ap kraze bagay moun. Si gen viv ansanm, revolisyon pa fèt nan kraze, revolisyon se lapè li ye, bagay ou jere bay moun. Revolisyon sa se boule l ap boule ase. Ou poko gen peyi monchè. Revolisyon konn nan boule bagay tout malerèz. Bon yo kote yo kite kote vre a lè anwo a gen gran nèg yo pral nan mouda gran nèg yo. Se malere yap detwi ase. Mouvman sa mesye Viv Ansanm yo lanse a peze lou sou do sektè transpò an komen an tou, daprè sa sendikalis Deplamanis ki se prezidan SOS Transpò Federe Metwopoliten an fè konnen. Sa k ap pase a, li detwi sektè transpò a konplètman. Lè w gade la a kote nou gen yon pakèt machin, ki boule andedan stasyon an, stasyon an paralize. Lè w gade Pòtay Leyogàn, nou pa gen stasyon ankò. W ap gade ki kantite machin yo boule pou sektè Transpònt Kabrit, w ap gade yo boule plis ke 4 otobis pou nou. Lè nou ale o nivo de Vèrèt Dezam, nou gen 6 kamyon kote Liksonn avèk malfwa parèy li yo te boule pou Madan Sara yo. Jodi an se sa k fè nou menm o nivo de sektè transpò a nou mande tout kouch sosyal la pou yo chita ansanm pou yo jwenn pou nou jwenn yon konsansis o nivo de peyi an paske jodi a nou menm o nivo de sektè transpò a nou pa ka Fas sipote. ak sitiyasyon sa, obsèvatè yo repwoche aktè politik yo ki refize antann yo pandan peyi a ap efondre pi plis. E pou jodi lendi 25 mas la moun kapab tande kout bal kap chante nan direksyon sid kapital la. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl.
An palan de regwoupman politik enben toujou genyen yon sispens konsènan enstalasyon kolèj prezidansyèl de tranzisyon an e se konsa tou ke regwoupman politik tankou Ede, Rèd ak Konpwomi Politik yo menm yo voye anbasadè Smith Augustin pou al syeje nan konsèy prezidansyèl tranzisyon an aprè ke madam Dominique Dupuy enben li menm li fè retrè. Ronald Toussaint se korespondan nou nan Pòtoprens.
Ansyen anbasadè Dayiti an Repiblik Dominikèn, Smith Augustin, se nouvèl pèsonalite regwoupman politik ede rèd ak Konpwomi Istorik dezinye pou ranplase Dominique Dupuy ki retire kò l dimanch 24 mas 2024 nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an akoz menas lanmò li di l ap resevwa nan men enkoni ak presyon kòmkwa li poko gen 35 lane. non Smith Augustin deja al jwenn caricom ofisyèlman pou l kapab evantyèlman al syeje nan konsèy prezidansyèl la e l ap ka patisipe tou nan rankont caricom yo notaman rankont ki lye ak stati ak misyon konsèy prezidansyèl la. Konsèy prezidansyèl la konpoze kounye a ak Edgar Leblanc Fils, Leslie Voltaire, Smith Augustin, Fritz Alphonse Jean, Laurent Saint-Cyr, Louis Gérald Dangil ak Emmanuel Vertilaire anviwon yon kenzèn jou aprè anons demisyon Premye Minis Ariel Henry, caricom aktè politik ayisyen yo ak sosyete sivil la poko ka rann fonksyonèl Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an. Nan rankont ki te prevwa pou samdi 23 mas 2024, pa gen gwo avanse ki fèt pa rapò ak objektif ki te fikse yo. Pami 3 pwen ki te nan òd di jou yo, sèl kesyon dwa vòt manm konsèy prezidansyèl yo ki te abòde ak adopte samdi 23 mas pase a. Si majorite a deside, sèl 7 manm regilye yo ki gen dwa vòt, tandike gen 2 lòt obsèvatè Samdi an, manm konsèy yo te travay tou sou mekanism chwa prezidan konsèy la. Nan pwochèn rankont la, konseye prezidansyèl yo ap travay notamman sou mekanism chwa premye minis k ap genyen pou ranplase ofisyèlman Ariel Henry nan tèt primati la. Renan Toussaint, pou voa Kreyòl. Pòtoprens.
Epi sitiyasyon politik la fè ke ayewopò entènasyonal la nan Pòtoprens toujou rete fèmen pandan ke vòl entènasyonal yo reprann jodi lendi 25 mas la nan ayewopò Okap la nan direksyon Miami. Gérard Maxineau gen detay. Te plis ke 155 pasaje ki te soti isit nan vil Kap-Ayisyen ki te anbake abò vòl spesyal sa a ke Sunrise reyalize apati de ayewopò entènasyonal Kap Ayisyen an jodi lendi sa a. Daprè plizyè pasaje ki te pale ak voa Kreyòl, depi kòmansman kriz lan yo te vle kite peyi an men yo pat kapab. Anfèt m te gen pou m vwayaje depi premye mas men ou konnen jan peyi a ye la a pòtoprens pat gen vòl mwen oblije pran bis vin okap epitou m te ka vwayaje la koz yo te di nenpòt Fok kap la aprouve. Paske nou te depi kòmanse depi debi mwa a nou te sipoze deplase donk wa imajine kounya jodi a konbyen mwen fè anpil tan. Li gen kèk sa gen kèk jou. Depi kilè? Depi lè bagay prezidan Ariel te vin pa manke stab nan peyi a e depi lè sa. Pasaje sa yo deklare Ayiti pa gen okenn avni, tout moun kap viv ladan l menase. Yo fè konnen Yo pa regrèt yap kite peyi dayiti. Ou pa an sekirite vreman. Gon kriz lan peyi a pa gen pa gen prezidan ou konprann sa vle di gon pakèt bagay kòmsi nou anvi viv yo nou pa kapab kounye a nou oblije deplase pou nou al wè apre sa pou nou retounen nan peyi nou pou jiskaske nou gon stabilite ou konprann. Ka di ke nan moman la m trè kontan ke m ap kite peyi a paske m pa wè gen avni pou jèn la ankò non. Peyi a sanse bon tout moun ap regle afè yo, tout dirijan yo ap repwoche epitou ap regle bagay pèsonèlman. M kontan ke m ap kite peyi a. Majorite vòl yo reprann nan ayewopò entènasyonal Kap Ayisyen an. Sunrise kòmanse maten lendi 25 mas 2024 lan ak vòl spesyal Kap Ayisyen, Okay. Se sèlman vòl Kap Pòtoprens yo ki poko reprann nan ayewopò entènasyonal Kap Ayisyen an. Gérard Maxineau, voa Kreyòl, Kap Ayisyen. Mèsi Maxino, nou toujou nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti, gouvènman anonse apati de jodi lendi 25 mas 2024 la ke tout polisye ak pèsonèl administratif gen aksè pou ankese chèk yo nan nenpòt ki bank nan peyi a, donk yo kapab ale e pran kòb, bay chèk la, pran kòb, Yves Manuel.
An rezon de ensekirite k ap taye banda nan santre vil Pòtoprens, ajan ak pèsonèl administratif Polis Nasyonal Dayiti an ap fè fas ak anpil difikilte pou ankese chèk pèman yo nan bank Repiblik Dayiti. Nan lide pou rezoud pwoblèm sa, gouvènman an anonse dezòmè tout polisye ak pèsonèl administratif gen posiblite pou ankese chèk yo nan nenpòt ki bank anndan peyi an. Desizyon sa a antre an vigè apati de lendi 25 mas 2024 la. Kòdonatè Sendika Nasyonal Polis Ayisyen an fè konnen gen plis pase 90 pousan ajan nan pnh lan ki ap fè fas ak pwoblèm sa a, sa ki montre sitiyasyon an pa piti. Nan yon kontèks kriz jeneralize kote polisye yo jwenn anpil demand, li enperatif pou yo jwenn yon mwayen prese prese pou ede fanmi yo, selon sa polisye a fè konnen. pandan l salye desizyon sa bò kote gouvènman. Nou panse ke se yon desizyon saj ke minis la pran e paske nou nan yon kontèks ki ekstrèmeman difisil e sèl kote ke yon moun w ap travay anndan leta ou te gen aksè pou w chanje chèk ou se te nan brh e nou konnen ke nan ki kondisyon brh ye aktyèlman la e nou te toujou poze tèt nou kesyon poukisa nou se dè anplwaye de leta n ap travay anndan leta leta peye nou epi tou pou yo limite nou avèk chèk nou ke nou pa ka chanje yo menm atravè bnc ki se yon bank tou nou kapab di ki se pou leta ke l ye. Kidonk nou menm o nivo Synapoh a, se yon desizyon ki saj ki pran la a. Polis Nasyonal Dayiti a ap miltipliye aksyon l kont gang yo depi plizyè semèn nan rejyon metwopolitèn nan, Laboul, Petyonvil, Bristou, Dèlma, Channmas, pnh la ki jwenn bourad popilasyon an ap afwonte bandi. Kapital ayisyèn nan ki transfòme an afwontman ant polisye ak bann ame yo leve jounen lendi an ak yon kalm aparan, tandike gouvènman an pwolonje jiska madi k ap vini la kouvrefe a nan kapital la nan kad eta ijans li dekrete depi 6 mas pase a nan depatman Lwès. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl.
Lòt pwen nan aktyalite a yo toujou sou voa Kreyòl w ap swiv yon pwogram nan lang kreyòl ayisyen otorite dominikèn yo anonse yo p ap kanpe depòtasyon avk ayisyen k ap viv ilegalman sou teritwa yo Jean Robert Philippe ki se te anvwaye espesyal voa Kreyòl di nou otorite yo anonse ke yo p ap akeyi refije ayisyen lakay yo Jean Robert. Plizyè gwoup presyon dominiken avèk òganizasyon politik manifeste devan Palke Independencia nan Santo Domingo samdi 23 mas 2024 la kont demand Nasyonzini fè otorite dominiken pou akeyi sou teritwa peyi a refijye ayisyen. La Doña Oru Avenue Aquí.

istwa ant 2 peyi yo e ke Ayiti avèk Repiblik Dominikèn se 2 peyi enmi istorik, menm lè li di ke pèp dominiken an pa gen anyen avèk pèp ayisyen an. Selon responsab la, solisyon Ayiti a se an Ayiti li ye e non pa an Repiblik Dominikèn. Ni li menm, ni lòt òganizasyon yo avèk pèp dominiken an, enben yo dwe mete yo ansanm pou fòse otorite dominiken yo rejte demand òganizasyon entènasyonal la fè a, yon demand dayè ke prezidan dominiken an deja rejte. Efektivman, sa pa gen lontan, Ajans Nasyonzini pou Refijye yo te mande peyi nan rejyon an, ikonpri Repiblik Dominikèn, pwoteksyon kòm refijye pou tout Ayisyen k ap sibi menas anba men gang ame yo. An repons ak demand ajans l'ONU an fè peyi konsène yo, prezidan dominiken an Luis Abinader fè konnen peyi l ap kontinye depòte Ayisyen k ap viv nan peyi a san dokiman legal e ke li p ap otorize konstriksyon kan refijye sou teritwa l. Daprè chif Loni pibliye, gen 33 mil moun ki kouri kite kapital la, Pòtoprens, pou al chache refij lòt kote. Jean-Robert Philippe, voa Kreyòl, Santo Domingo, Repiblik Dominikèn. Bagay yo vin pi konplike toujou nan peyi Dayiti. Karikòm chita l ap tann mesyedam yo, e tandiske nan peyi Dayiti gen gwo divizyon pèp ayisyen. Responsab ren. Li refize jwe wòl obsèvatè, li di fò l vote. Se Moyiz Janchal ki ateri an dènye, se li k pou pran plas obsèvatè. E tandiske, mè chè konpatriyòt, nan platfòm pitit Desalin, genyen pè Amòs Jòj ki se pòt pawòl ak responsab etik anndan platfòm nan, sa w tande a? Li mete Moyiz Janchal sou ban! Paseke, Moyiz Jan Chal ki se sekretè jeneral platfòm nan, deside voye yon reprezantan nan konsèy prezidansyèl caricom, tandiske l pa gen dwa pou sa. Malgre anpil lòt responsab anndan platfòm pitit Desalin trete pè a de moun fou, tèt li pa dwat. Pèp ayisyen nou pral fè w tande. Konsa ou menm ou va analize. Eske pè a. tèt li pa dwat vre? Oubyen èske se pifò moun ki fè pati de platfòm pati politik Pitit Desalin ki koken menm jan ansanm avèk Sekretè Jeneral la? Guy Philippe ankò yon lòt fwa pale, koze yo pa piti non, mwen envite w rale chèz ou chita. Pawòl ap monte, pawòl ap desann, Karikòm rete l ap tann mesyedam politik yo nan peyi Dayiti, paske antre yo yo gen pou chwazi yon prezidan ak yon premye minis. Pa bliye nan ki kondisyon Moyiz Janchal te voye reprezantan pati politik Pitit Desalin anndan Karikòm, se apre l te fin bay yon konferans pou laprès, kase met nan bòl Karikòm byen kase, epi l fon vòlte fas tout moun ap poze kesyon sa k ap pase konsa? Si Moïse Jean Charles ta pral fè koub sa, prefere, nan jou l te bay konferans de près la, li te mete popilasyon an klè, di l pral nan Karikòm, li t ap soti pi pwòp, li t ap soti pi bèl. Men, kòm etan done pa bò isit, nèg yo fè sa yo vle paske yo gen moun ki pou kase fèy kouvri pou yo, Wi, se politik k ap fèt, politik pa gen kado, plis pase 38 lane se toujou diskou sa, sa lakoz peyi Dayiti chak jou pi plis ap rantre nan twou. Ebyen maten an la, pèp ayisyen gen Pè Amòs, tande byen, li menm ki se pòt pawòl ak responsab etik anndan platfòm Pitit Desalin, se sa l fè konnen, Donk, se li menm ki jere dosye etik anndan platfòm nan, depi se moun ki mal kanpe, k ap pran desizyon tèt anba, ebyen se li menm k ap sanksyone ou. Nan sans sa, mes chers compatriotes, responsab etik la mete sou ban Moïse Jean Charles ki se sekretè jeneral la. Paske Moïse Jean Charles deside voye reprezantan nan konsèy prezidansyèl caricom fòme a, toujou selon pawòl monpè, Moïse Jean Charles pa gen dwa pran okenn desizyon nan non pati a jiskaske gen yon konvansyon ki fèt daprè pè a ki fè deklarasyon sa frè e sè byeneme. Ebyen yon lòt dezyèm responsab ki tap entèvni. nan menm stasyon sa a, deklare yo pa pran deklarasyon Monpè oserye paske tèt Monpè pa dwat. Pèp Ayisyen, nou pral tande ansanm, e ou menm nan espas kòmantè a, pa ezite di sa w panse. Èske refleksyon Monpè Eske sa l di yo pa lojik? Eske l fou? Oubyen eske tèt li byen plase sou zepòl li? An nou suiv ansanm! e ke n te otantifye ak ou sou desizyon sa a e ke w di w pran, si n tande nan voice la ou di se ou menm ki pran l kòm responsab etik ak moral nan pati Pitit Desalin pou ke Moyiz Janchal li pa pran lapawòl ni aji nan non pati an. Donk m anvi w reprann pou mwen desizyon sa a, kisa ki alabaz li avan n al gade èske ou gen tit e kalite pou pran yon desizyon parèy. Kisa ki motive w pran desizyon sa a?
Bon, paske mwen estime ke genyen yon dega, mwen rele sa dega, Piske nou menm nan Ayiti, nou chita anpil sou yon santiman ideyolojik ke nou se de nasyonalis, nou pa janm dakò pou yon gwoup etranjè debake nan peyi a. Epi lè m vin konprann ke a la gran sipriz

Ou oze di yon bagay wi. E etan done gen yon pwoblèm etrikte ki poze nan kesyon an, gen yon lè sa relve de mwen menm pèsonèlman si m kapab di yon pawòl pou m kapab pran responsablite m e m fè sa.
Pèp ayisyen tande byen sa monpè di. Li menm li konn toujou ap pale kanpe kont dosye entèvansyon militè nan peyi Dayiti. Or, selon èd memwa Caricom nan, depi w fè pati de konsèy prezidansyèl la, fò w aksepte pou fòs etranje rantre nan peyi Dayiti. Li etone, menm jan a tout moun, li sezi antanke responsab etik anndan platfòm nan, li tande yo voye reprezantan. Donk sa vle di la se Moïse Jean Charles ki leve yon maten li pran desizyon an pou kont li. Tout moun ki fè pati de platfòm nan, tout gran responsab, ebyen mè chè konpatriyòt yo pa okouran. Se sou rezo a yo jwenn bagay yo tou. A la traka pou lave kay tè.
Hum. Kòm son an pat byen pase, pèmèt mwen byen. Dabò, Moïse Jean Charles se yon moun ke m genyen anpil apresyasyon, anpil lanmou pou li, yon moun ke m kwè nan li anpil, la m kapab di ke m te kwè anpil nan li, e sa pa menm genyen 3 semèn ke m te oze mete yon videyo an sikilasyon kote m te di E momentum la se momentum pa nou li ye pou nou kapab fè yon bagay pou peyi a. M te di Moris Janchal kanpe sou kesyon konsèy 3 manm ke l ap mete a. Se li menm pou ki pran pouvwa a avèk Guy Philippe epi pou yo montre peyi a ki sa ke yo kapab bay. M te ale pi lwen kote m te di n ap fini piske nou vle chanje sistèm Pwofite okazyon an pou nou chanje l, fè yo sakre l anprè Jak ii. Fè yo sakre l anprè se pou montre w ke se yon moun ke m te genyen anpil apresyasyon pou li. Donk se pa yon advèsè, ni yon konkiran, ni yon lènmi k ap pale. Se yon moun ki renmen Moïse e ki renmen pati pitit Desalin. Men la sa te vin pwodui yon chòk. Pou mwen, lè ke map atann ke nou pral ale nan yon tèl sans epi m wè ke se yon koub 180 degre ki fèt, ou pa ka fè koub sa la pou w pa tonbe chavire 4 wou anlè, m di en en la fòk gon bagay ki di, puiske a chak fwa genyen. Yon deriv konsa ki enso komèt, e pa gen pyès moun ki kapab di lidè anyen. Bon, nan ka sa, kòm dwèt lonje sou tout pati an jeneral, gen anpil moun k ap trete nou de blofè, piske pou tout sa ki te fin di deja alandwa de